Men devan an. Men tout bagay net en general. Wè men men. Aye manti nan sa. Sa se Walmart ki nan universite. Nou pran antre an dan store a. Nap fin avèk plis enfomasyon pou nou wè koman an dan store a ye. Ok. Walmart men li vann tout bagay net en general. An tou ka nap vin plis avèk plis enfomasyon en general.

Ok, li plen. Ou pa bezwen achte plen. Vini nan Walmart, nan inivèsite. Nan Fort Lauderdale. N ap jwenn tout bagay nèt. Nèt pou ou jwenn. Ase mwen yon ki andan Walmart.

Pa gen manti ankò. Ou wè? Sa make dekri. Dekri a vle di se pen, ti bagay nèt an jeneral. Be yo fanatik yo. Pa di m ki sa nou panse de videyo sa. N ap tounen avèk plis enfòmasyon, ok? Sa se kote Yann. Tout bagay nèt, ou wè. Pa gen manti nan sa. M ap pran san m. Kalite Mawon ti nou Mawon ti nou konn jwenn sa ki jwenn ye Li non Antouka nap tounen yon lòt moman ankò avèk plis enfòmasyon e map baw tout dat nan store a nèt enjenyè Sa a se Wè Nou wè ki jwenn jwenn sa a wè Ok e mete e nap wè pri yo tou. Pa bliye vin tcheke Walmart e nap jwenn anpil bèl enfòmasyon kote tout moun kap shopping la tou en general. Ok sa son yon lòt depatman nou ye la. Anbe ok dakò. Ok sa nou m te ka ap di nou fanatik yo nou nan depatman sereyal. Madame cereal sa wap achte la poukisa kew achte i. M achte cereal sa pou timoun yo se li yo renmen paske li gen gou dous yo renmen sweet. Li gen gou dous.
Nou tande sa. Lucky charms. Antouka mezanmi timoun ap achte cereal pou timoun ke nou gentan konnen kisa pou nou achte. Paske gen anpil timoun ki renmen cereal gou dous. M ta konprann nou pa wèm nan video a. Men se mwen se mwen kap rekòde ok ok sa se kote yo vann tout bagay nèt en jeneral ok pa gen manti nan sa sa se anndan stò walmart nan inivèsite nou konn kilè ye la li gentan menm si nou wè moun kap pase se moun kap shopping. Hey mezanmi pa gen manti nan sa. Pran san nou pou nou gade. Kèlkeswa kote n ap soti, n ap soti Ayiti, kèlkeswa kote n ap soti, Jamaica, Bahamas, pa bliye vin shopping anndan Walmart nan Inivèsite. Paske Walmart li menm li vann tout bagay nèt en jeneral. Pa gen manti nan sa. Men. Ok. Sa se mwen menm sa. An tou ka, ak yon menm pati, pati baby, kote nou ta bezwen wè pou ti moun ki fèt an nan Walmart, n ap jwenn tout enfòmasyon sa yo nèt e lèt yo. Pa gen manti ladan. Ok.

Kote yo te di dlo sa yo pi bon ke tout dlo ki gen lè w ap bwè li.
Espresso pou timoun lè w gen timoun piti. So, antouka, lè nou vini nan Florida, kay yo ka wè n ap jwe sòsyè, make sure n achte bon dlo. Wè, yo vann ji anndan Walmart. Walmart, nan New York City, pa gen manti nan sa. Men, tout bagay nèt an jeneral. N ap tounen yon lòt moman ankò. Sa e lòt nan lòt depatman m ap montre w. Lè m rive nan lòt depatman. Wap paret pi red anko. Antouka nou gen pou nou wè moun men li pa fasil la. Fanatik yo men wè. Kote de ki bay sosis net kap bagay pou yo tou. Sa e nan depatman sosis yo nou ye. Avan ti manchè. Ok. Avan sa nou panse. Avan si nou panse ti map fe bel travay pou nou. Ok palet sa yo nou wè la se palet ke yo bay ranje nan store a sa vle di vini yo poko ranje yo yo la ok antouka nou di nou mèsi kelkesa lè nou vin gade video sa pataje avèk tout zanmi nou moutre zanmi nou store ki rele walmart la ki store li ki vann tout bagay nèt kounye a.

Gen kote yo vann ze ok gen wi ze nan depatman ze a nou ye yo vann yo vann tout kalite wi pou yo ok a depi nou wè sa nou gentan wè se ze ok ze ze an mante nan sa fòm moutre nou nou vann walmart nan inivèsite.

Mete nou pataje video a mesye mesye Nan walmart nan universite nan florida Florida natif natal pa gen manti nan sa ok ou wè sa a li vann pou a dola konbe ok a e kote soda ji zorany tout bagay net li vini a ok ok mezanmi hum gade yon sò Store a gen tout bagay ladan ui. Sa gen bug mezanmi. Kisa yon moun bezwen anko. Pou antre nan yon store ou jwenn tout sa ou bezwen. M pako bezwen ale lot kote anko. Antouka mèsi bokou. Ok sa se nan depatman rad. Wè esak fè map di nou walmart son bagay ki vann tout bagay net en general. Pa bliye vin shopping nan walmart mezanmi. ou jwenn rad, tout bagay nèt. Mwen ta benyen shopping, pa pè vin nan Walmart. Ok. Walmart la li menm te kapab tou se tankou fon bò li prezante. Malta. Malta, bon. Mwen, ni yon pa kèy kote Malta wè. Wè sa mwen di nou an, tout bagay nèt Malta. Mwen pa konn si mwen nèt. Nèt kanasyon. Mwen, tout bagay nèt.

Hey nou Hey Sa nou plezi Sa yon wòl mat nòmal nòmal Nèt Ok Wòl ameriken Ok Wòl mat nan universite Gade moun kap shopping Kè kontan Epi yo pa pè shopping Bel bagay. Sa dous fò. Mwen fò. Ki bel stad ki pas la. Wow. Nou ben shopping. Vin nan Walmart nan université nan Oakland Park Boulevard. West Oakland Park Boulevard. Aye mwen ti nan fò. Wap vin tout sa w bezwen. An gran jan.

Dako Bagay manti Mezanmi sa se kote Madam nan rive nan yon kachè Ke li pral tcheke tout sak li achte E nou pral wè koman yo tcheke moun Ok Nan li men li pa nan pèdi tan fè sesi Ok Ok sa se yon moun kap tcheke Lap rete tann ou. Pa gen kesyon ou goumen nan liy pou fè vit. So ou sipoze rete tann pou tcheke. Li ka fè ou nan se de bay pou tcheke. Gen moun Ayiti kon Ayiti nan goumen nan liy se di lan. Bò isi pa gen bay sa. Se pran san ou. Ok. Pran san ou. Kay kote ke lap pran bay yo nan shopping cart la. Men, epi lap mete yo sou kote moun ki wè tcheke vini an. Ok. Antouka, nap tounen ankò. Ok, sa se kote madanm nan ap shopping.
Ok, sa se anndan. Walmart nan université ok lap shopping e son store ki vann tout bagay en general nou pa beye pè vin shopping andan walmart ok ou wè kouman moun tcheke bò isi nou pa nan goumen ok yo pran afò ou yo mete nan bag epi ou menm si ou vle ou ka pran ou mete nan shopping cart la ok. Se sa li ye. Se sa ki rele Walmart. Ok. Ou pa gen goumen. Ok. Sa se nan Walmart nan Université Fort Lauderdale. Oakland Park Boulevard. Ok. Se sa li ye. Ba wan ki sa nou panse. Se Haiti ki pa genyen. Ki pa kon sa ou le. Lè ou nan tron don stop ou a y achte. Men stop ou a y si bay tout moun. Kè kontan. Paske yon kostomè ou. Yon konsomè, m te kapab di w, yon konsomè vle di yon kliyan ki vreman enpòtan. Yon moun k ap travay pa sipoze derespekte yon konsomè, yon kliyan. Si w derespekte konsomè, kliyan, bòs la ka revoke w konplitli. Ok? Si anplayè a, konsomè a gen yon bagay l ap di w, ou pa santi w kontan, Yon sèl bagay ou kapab fè, rele bòs la. Epi bòs la li menm l ap vin pale avèk kostomè a. M pa konn si nou konprann sa. Ok. Se sa li ye. Ok mezanmi. Se sa ki li. Stop Gen anpil moun ki pa konprann Kon Haiti gen moun yo Haiti a lè w rantre yon kote Haitien an li menm li panse li ka imilye w Yon Haitien pa ka imilye w Ancestro a li menm se pou sa l la Se se sa k fè Haiti pap janm ka avanse Ou wè jan moun ap achte epi mete afè moun nan nan bèg pou li.

Se kosome avan vin achte. Ou panse anplwaye ap touche. Si tout moun vin ta di konsa ou pap vin shopping nan store a. Store a deja fèmen. Ok. E si sa m di a m manti madam? Non.
Si yon moun pa vin shopping nan Walmart. E yon moun yo pap touche. Yo pap touche.
Nou konn se manti m ap ban nou. Ok. E sa li ye. Ok Pou tout moun ki pat nan Walmart Mwen te ka ap di w tout anplwaye di welcome Paske kostomè toujou an premye Si kostomè pa vini Walmart pap fè kòb Nou wè konbyen kòb sa koute?

Map montre nou nèt tout deyò a nèt an jeneral. Ok. Bè. Bè. Bè. Ok. Kare deyò a nèt. Ni wòl mat la. Mè ni. Wòl mat. Ok. Ok. Antouka m di Bondye mèsi ke m pa gen timoun piti pou m ta vin shopping nan anndan Walmart. Paske timoun piti bay anpil pwoblèm. M pa kwè m bezwen timoun piti non paske pou m ta tounen an timoun piti, monchè l ap ban m anpil pwoblèm. Paske lè w gen timoun piti, tout lajounen fò w vin ap vin achte daypè.

Li santi li kontan paske li sot shopping nan Walmart. So madam ou so ou santi ou kontan paske ou sot shopping nan Walmart. Men yon sèl bagay ou ke m konnen lavi a chè. Ke bagay yo chè anpil. Bon antouka ou konnen. Bon m pa konnen si se Joe Biden ki koz sa. Menm si se sou Trump bagay yo pa tap di konsa non.